Le reyèl nè pa la reyalite. Anpil fwa, sa nou konn wè yo a, sa nou konn ap tande yo a, se pa sa yo ye vre. Donk, si nou ta vle pote yon jijman pou moun ki renmen jije yo, fòk nou ta va al nan reyalite a pou n konn egzakteman sa bagay la ye. Paske anpil nan nou, nou renmen fè jijman, nou renmen, sitou de jijman apriyori. Nou mèt pa t konnen sa bagay la ye, nou kouri jije. Donk jodi an, je vous invite mes chers amis auditeurs, avan ke nou kouri fè yon jijman, fòk nou konnen reyalite a. Pa chita, pa baze sou reyèl lan. Pa egzanp, yon anpoul ki limen, ou ka manyen anpoul la, w ap jwi limyè la, men sa menm ki pote enèji k fè anpoul la limen an menm nan, ou pa ka wè l. Se sa, reyalite a, ou pa ka wè li. E se sa k fè, m konn ap poze tèt mwen kesyon, pafwa anpil moun di, e Bondye reyèl, Bondye reyèl. Mwen menm m ta plito di ke Bondye ireyèl, paske yon bagay ki ireyèl, se yon bagay ou ka apèsevwa atravè lespri, e se pa yon bagay ou ka touche, ou ka wè. Ok, baze sou sa m sot di nou an la a, sou egzanp m sot pran sou anpoul lan, donk nou ka di ke jan anpil moun konn ap di Bondye reyèl, Bondye reyèl, m ap mande èske se pa yon abi de langaj li ye? Ok. Paske bagay ki reyèl lan, ou ka touche l, ou ka manyen l, e telefòn sa m ap fè ti videyo sa ladan l lan, li reyèl, m ka touche l, m ka manyen l. Men yon bagay se atravè lespri w ke ou ka apèsevwa li, ou ka imajine li, donk m panse ke sa se yon bagay ki ireyèl. Nou p ap chita sou sa, men sa m vle di an, se ke, anpil fwa, nou kouri fè jijman yo sou bagay ki reyèl yo, sou bagay ke nou ka wè yo, je nou ka wè, nou ka touche, ok? Nou kouri fè jijman rapid san ke nou pa chache konnen reyalite a sa li ye. Li genyen yon gran nèg ki te rete nan yon zòn, epi anpil moun toujou ap kritike l paske l pa janm fè jès a moun. Epi l gen yon bouche ki nan zòn nan ki pa gen twò gwo mwayen, men chak jou l ap tiye yon bèf, de bèf, twa bèf, epi l ap fè moun kado tout vyann yo san ke l pa pran kòb nan men yo. Tout moun toujou ap etone, yo di gade yon bouche ki pa gen gwo lajan, gade gwo bagay l ap fè, epi yon gran nèg ki la sèlman l ri avèk nou, bay blag avèk nou pafwa, epi li pa janm fè yon jès avèk nou. Epi gen moun ki monte tèt lòt moun pou rayi gran nèg lan. E yo vin rayi gran nèg lan vre. Paske gen sa k rele pwojè dòm, gen pwojè de fam. Pafwa gen anpil bagay ki manke moun nan pou l moun tout bon vre. Yon moun pa ka pran tèt ou pou fè w rayi yon lòt moun. Sa pa sipoze fèt. Nou pa konn wè sa? Pafwa gen moun ki edma kon moun, epi l mache nan tout zòn nan pran tèt lòt moun, monte tèt lòt moun pou yo ka rayi lòt moun nan, pou yo edmi ak lòt moun nan. Epi gen anpil nan yo vre ki edmi ak lòt moun nan, mande sa moun nan te gen avèk yo, ou pa janm konnen. Donk sa, se son de pwojè dòm oubyen pwojè de fam. Kounye a, yo rayi gran nèg lan paske yo di tèt yo ke gran nèg la pa janm fè yon jès avèk yo. E pi, il ariv ke gran nèg la vin mouri, e byen nan jou funeray la, se sèlman madanm gran nèg la avèk pitit li k al nan funeray la. Pa gon moun nan katye a menm k ale sou pretèks ke gran nèg la pa janm fon jès avèk yo. E pi, kounye a, nan demen, yo al kote bouchè a, paske yo konnen chak jou bouchè a toujou ap ba yo vyann, yo vin a bokit yo, yo vin a kwi yo, yo vin a tout batanklan yo, yo vin ranmase vyann nan piyay la. Epi pandan yo vini, yo vin mande, yo vin mete yo an liy pou yo vin pran vyann. Epi bouche a di non, chak moso vyann sa yo, li takse yo byen chè pou yo. Moun yo di non, men depi 5 an wap ban nou vyann gratis, e pa kounye a ou di nou, se pou nou achte epi byen chè ankò. Epi bouche a di non, Lèm te konn ban nou vyann yo se gran nèg la sak mouri la a se lik te konn peyem li konn peyem pou de twa bèf li dim tiye yo epi jis ban nou vyann yo pou fri li peye vyann yo pou nou se gran nèg la ki te konn peye vyann yo pou nou kounye a gran nèg la pa la ankò kounye a nap achte vyann si nou bezwen vyann nap achte vyann ak kòb nou epi moun yo sezi moun yo di mezanmi gade gwo erè nou te fè jan nou kritike gran nèg sa menm nan fineray li nou pa ale sou couleur ke li pa janm fon jès avèk nou al wè se lik te konn fè jès sa yo avèk nou yo gentan gen gwo regrè men li gentan twò tar sa vle di ke yo te baze kritik yo a sur le reel yo pat konnen reyalite a sal te ye vre reyalite a se gran nèg la ki tap peye vyann nan pou yo pou tout moun nan katye a k bezwen vyann chak maten men yo tap kritike gran nèg lan paske yo yo pat konnen reyalite a sal te ye vre. Donk jodi an avan n kouri fon kritik, se pou n al chèche konnen reyalite a ki sa l ye. Nan Jozye chapitre 2, Labib esplike yon bèl istwa, se listwa de Rahab, la pwostitiye. Lè n gen yon ti tan nou ka al li istwa sa, se yon bèl istwa. Kote ke aprè lamò de Moyiz, Jozye vin sèvi avèk yon sòt de, m ta ka di espyon. Li pè antre yon vil ke Papa Bondye di la pral bay li, men li li sèv ak espyon paske li pè pote boure. Lè l voye espyon yo nan vil lan, wa a gentan okouran, paske gen detèktiv, gen tout bagay konsa, yo gentan fè wa a konnen ke gen edmi nan zòn lan. Wa a gentan lage dèyè nèg yo la, nèg yo gentan kouri, chans pou nèg yo, Se kay Rahab yo gen tan antre e Rahab menm menm ofri nèg yo ospitalite, li mete nèg yo nan anga li ta li la anlè l sere nèg yo, 3 nèg sa a yo pou moun pa tiye yo. Epi lè bann nan vini ke wa lage dèyè bann ke wa lage dèyè 3 nèg yo, lè yo vini yo sispèk ke nèg yo antre kay Rahab epi yo di Rahab, e 3 mesye yo èske yo pa antre lakay ou la a nou wè yo fè sa la a? Rahab di, wi m wè yo pase la a tou wi, si nou mache pi vit n ap gen tan jwenn yo. Yo desann la. Rahab fè bann nèg yo pase al kouri byen lwen dèyè 3 mesye yo, poutan 3 mesye yo, li kache yo lakay li. Ebyen, mes chers amis auditeurs, son trè bèl istwa, na pral wè nan Ebre plus tard avèk menm titre, na gentan fè yon lòt emisyon sou sa, avèk menm titre, pwostitiye a, Rahab sove wi, Paske yo di nou ke se par la fwa ke Rahab la pwostitiye. Yo pa wetire wè pwostitiye a non. Rahab sove ak tout pwostitiye a wi. Na fon lòt emisyon sou bagay sa a. Ebyen, Rahab sove vi nèg yo. Men kounye a ki leson m te vle pran nan sa? Yon moun kounye a k ap gade etan de lwen epi l wè 3 mesye sa yo, se moun Papa Bondye, moun ki gen Bib nan men yo. Epi kounye a, lè yo wè mesye sa yo ap antre kay pwostitiye a, Alò Fransè a di ke mezon de tolerans, lè yo wè mesye ap antre nan mezon de tolerans sa a, oubyen nan bòdèl sa a, premye bagay ya pral met nan tèt yo, ya pral kouri fè jijman pou yo di, men moun ki di yo kretyen yo, men moun ki di yo gen bib nan men yo, ou pa wè, men yap antre nan bòdèl. Ok! Anpil fwa, nou kouri jije san nou pa konn reyalite a sa l ye. Le reyèl, reyèl lan se ke nou wè 3 mesye avèk bib nan men yo, y ap antre vre nan bòdèl lan. Men reyalite a, ou pa konnen l. Kisa yo pral fè, ou pa konnen l. Donk avan nou kouri jije, mes chers amis auditeurs, Li ta bon pou nou chèche konnen detay yo dabò. Mete nou nan plas moun nan n apral fè jijman sou li an. Mete nou nan plas li pou n konnen tout bon vre ki sa bagay la ye avan nou kouri al jije. Bon! M ap kite nou la, n a reflechi otou de sa. Men m pa ta swete ke nou kouri fè jijman apriyori. Chèche konnen reyalite a avan ke nou kouri jije. Se te Wesley Pierre, Virgule, Le Motivateur. Boo!